Mwen pou plis. Pa tap janm pale konsa ankò. Se sa m pral moutre w nan videyo a la. Bonjou bonswa entènèt map mande w si w nouvo sou chanèl la pase abòne pataje link lan pou plis moun ka wèl e konsa nap edem grandi ansanm ann gade videyo a.
Men jeneralman se yon moun ki toujou de bonne humeur, se te youn nan rare fwa ke m te wè l triste. Epi lè m ap, lè l fin ale epi lè l rive m ap pale, m ap, m rele l m ap di l sa k pase m pa konprann. Li sipoze rantre etazini paske manman n ap regle yon afè rezidans pou li. Pandan tigwav la, li pa nan avantaj li ditou paske li gen ale retou l ap fè donk li pa anvi rete kote konsa. Eske l ka retounen isit pou l ka vin regle kesyon rezidans li a? Donk eske m ap aksepte ke l tounen ankò? M di bon si se pou yon kesyon konsa, m konnen studio a e lakay ou paske nan menm peryòd la studio a te egzakteman nan menm espas ke m t ap viv lan. Li vini vreman. Kòm mwen remake ke tan ap pase m pa vreman wè anyen ap regle an se ki konsène kesyon afè rezidans papye kap regle. E pi yon bon jou m leve m di sa kap pase paske ou te di m se pou rezon sa k fè w vini m pa wè ke ou janm gen anyen kap regle. Chak fwa m abòde kesyon ansanm avè l, se toujou san repons, gen pwoblèm. Kòm mwen vin jwenn li nan ti soulye l, bon, dayè ki pa nan tanperaman m pou m ap mete moun malalèz. M pa kontinye. Men m vin fini pa konprann ke li pa vle rete Tigwav ankò. Epi lè m vin ap chèche konnen, peu de tan aprè m ap vin konnen kote ke l te abite, Wout Frè lan. Se te kay paran l, yo pa aksepte ke li rete nan kay la ankò. Men m pa vrèman konn pou ki rezon yo pa ti l ret nan kay la paske li pa t di m ni nan moman. E pi tan ap pase, li la, li toujou travay tou. Dayè, Sa ki pral parèt pi konplike nan istwa lan se paske pandan tout tan sa yo, Kasumi te deja ansent. M pa panse n ap swiv mwen. Donk, de lè Kasumi pat Pòtoprens lan, mwen fè l vini pou kanaval la dans un premye tan. Kasumi te deja ansent, m pat konnen. Lè li retounen Ti Gwav apre kanaval, peu de tan apre m fè l retounen ankò paske l te di m li bezwen retounen pou l vin regle afè rezidans. Kasumi te ankò ansent ke m pat janm konnen paske moun ki te konnen l lontan, kòpilans li pat konsa donk li pat tèlman fasil pou moun te wè a premyè vu ke se te yon moun ansent. Epi. Tan ap pase, gon moun ki di m ke, Brother, eske w pa reyalize ke Kasumi vant li pa jan l konn ye abityèlman? M di m pa t pote atansyon, donk sa k pase? Epi se a se moman moun nan ap di m konsa ke, Foli w an doktè. Kisa m fè? Men sa k fè moun nan di m fòk li yon doktè. Moun nan pa di m ke l ansent non. Moun nan di m le fè ke l konnen Kasumi konsome anpil alkòl, gen lòt maladi ki bay moun gwo vant. Piske se lakay mwen l te ye, m voye l kay doktè. Lè Kasumi rive kay doktè, lè m vin rewè l dan lapremidi, m di l kisa doktè a di. Li di m ke. Humm pa gen anyen de grav. M di men kanmenm se sur ke w gen preskripsyon gen de bagay si w fè m wè yo pa gen pwoblèm map map fè ce qu'il en est pou ou ka jere kesyon sa. Li di m non pa gen pwoblèm. Lè m di l eske se ansent ou ansent paske si w ansent m oblije konnen paske ou lakay mwen. Se a ce moman la li vin twouve l nan yon sitiyasyon kote ke l pa ka di m nan non ankò. Donk li ansent. ki premye refleksyon l se tou kite kay la pran lari. Piske se lakay mwen l te ye, lè l pran lari, gen de moun ki di m konsa ke ou te pran yon responsablite ou te aksepte ebèje demwazèl lan, Ou pap ka kite on sitiyasyon konsa ap evolye kote ke moun nan pran lari se lakay ou tout moun konnen l te ye, si on bagay rive se ou yo pral gen kesyon pou yo poze. M fè pratikman tout nwit lan map chache l, rele l paske m vreman te bezwen, m te enkyè vreman. Lè m vin jwenn li, li fè m konnen ke li pase nwit lan nan on bar ki nan Petyonvil lan. Bon, brèf. Se jou la m di l ou konn sa k pase? Yon moun ansent se pa yon maladi enkirab. Se pa kòm si m ta di w se yon mal ou genyen ki pa ka defèt. Ou ansent, w ap fè yon pitit e lavi kontini. E se ta se moman la nou tonbe dakò sou kesyon ansent lan. Pwoblèm ki pral kòmanse prezante kounye a, y a mes amis qui commencent à me dire que Snake, ou wè kesyon sa w antre ladann nan, m pa avè w. Paske si yon fi ansent, fi a pa ansent pou ou. Ou pa gen anyen pou w vin chache nan sa. M di mesye, ou konn sa k pase? Puiske jan Kasumi eksplike m nan l pa gen pèsonn moun ki sipoze, ki ta sipoze ba l sipò, lè pou stidyo a, pou l te travay, li pa t janm kann absan. Donk la m panse ke le peu ke m ka fè m ap sipòte l. Donk, ke sa l fè nou plezi ou pa, m ap sipòte l. Epi. Nou k dakò sou kesyon ansent lan, m kòmanse ap ede l jere yon seri de bagay, pale, pale. Bon, moun ki di m pale twòp franse yo, kwè m si w vle, m p ap janm ka desann nivo sa petèt m t ap gade yo paske sa se pa men men m. M p ap janm ka vin fè l konsa e m espere ke ou konprann mwen tou paske m eseye, m panse m osi, mwen, mwen, mwen, mwen osi eksplisit ke posib. Pou m pa pèdi fil ide m, li m di l ke pa gen pwoblèm, yon moun ki ansent se pa yon maladi enkirab, sa vle di ke w ap fè pitit lan e lavi a ap kontinye. Kounye a la, se konbyen tan Kashimi te genyen depi li te ansent? Imajine w, yon moun ansent lakay mwen, l ap kache kò l, dayè, Jeneralman, youn nan bagay ke petèt tout moun ka konnen lè yon moun ansent, se ke fòs fizik ou te genyen pou w fè yon seri de bagay ou pa genyen l ankò. Kasumi fè tout sa l sipoze fè san kòmsi m ta kab di w, se kòmsi ou pa menm reyalize se yon moun ki te gen yon pwoblèm, bon m pa di yon pwoblèm, paske ansent pa yon pwoblèm, kòmsi se pa yon moun ki te ansent. Epi m di l konsa ke, bon, kòm kounya li klè ke w ansent, ou sipoze wè yon medsen.

Ou pap ka fon aksyon konsa paske si w retire pitit lan wap mouri. Li pa tande se sa l vle fè. Mwen menm an pèsòn m al kot doktè lan mwen di l ke wè ka sa si l manyen l bagay la prale odela de kote l ta sipoze rive paske sa son moun ki frajil. Doktè la menm oze di l ke Li pap fè entèvansyon an nan klinik kote li ye a ki se nan DASH ki te Dèlma 48, l ap mennen l lòt kote pou l al fè l. Sa vle di tou senpleman ke te gen fò chans pou Kasumi te pase nan entèvansyon sa e se pou sa doktè an pa t menm vle fè l nan lopital la. Kounya la, mwen di l ke pa kesyon de retire pitit. Se a se moman mwen pran kontak avèk paran Kasumi. Paske tout lè map pale avèk nou la, Kasumi te yon zanmi pou mwen. Mwen rele manman l, mwen di manman l konsa ke li difisil pou yon pitit, yon bèl pitit fi konsa, pou kite l an Ayiti ki trè jèn, pou pèsòn moun pa voye je sou li, Men Kasumi ansent, li vle pran desizyon pou l al retire pitit la a 6 mwa. Mwen menm, mwen entèveni nan dimansyon ke m kapab, li pa vle tande m, m panse ke la fòk nou di yon mo. Nan menm sousi pou l retire pitit la puiske li wè m pa t dakò ke doktè fè entèvansyon an, le swa menm Kasumi bwè yon bwason enèjizant Yon ragaman yon bagay kelkonk, sou plas, m pa konn tèm nan byen, li kase lezo yon bagay konsa. Men li pa di ke, li pa di m sa k rive l non. E se swa la, Kasumi soufri on ne peut plus nan ka lan, pèsòn moun pa konnen. Lelandmen manman n t ap rantre an Ayiti. Lè manman Kasumi antre an Ayiti. Kasumi al chache manman l airport. Se a ce moment la lap explike manman l men sak rive l hier soir li kase le zo manman di siw kase le zo ou son moun ki tou prè pou akouche. Epi manman di ke kòm m pa gen kay nan pòtoprens se te tigwav ke m pral ansanm avèw men janm wè w la la m pa menm kwè ke map ka rive tigwav ansanm avèw m pa pral pran chans al M ti gwav ok m pa menm sure pou kote m pral exactement ti gwav ou miragwan m kwè yon bagay konsa kote w te ye an puiske moun sa te komanse rann ou anpil sèvis m panse li enpòtan pou ou di sa bagay la ye e se a se moman la pandan m ap sot travay m kwaze manman an vrèman lap sot èpòt avèk manman an Epi se lè sa manman ap di m konsa ke li kontan rankontre m paske gason li pale l tèlman byen de mwen ki sa m fè bagay sa yo. M di l a pa gen pwoblèm bagay sa yo men m di l sa k pi enpòtan la se jere sitiyasyon Kasumi a. Li di m an palan de sitiyasyon Kasumi, Kasumi nan yon sitiyasyon trè difisil la fòk Kasumi al kay doktè. M di bon, si gen afè doktè nan bagay lan sa vle di ke bagay lan pi grav ke m te imajine l. M di ok pa gen pwoblèm. Mwen mete Kasumi nan machin mwen avèk tout manman l, nou pran direksyon kay doktè. Premye kote n rive yo pa menm vle resevwa Kasumi paske li te nan yon eta ki te deja kritik. Yo voye m nan yon lopital ki nan Petyonvil lan, doktè, m pa si se doktè Charles, m pa raple m, men se Se yon matènite yo voye m ladan l. Lè m rive, medsen an di ke li pap manyen Kasumi si m pa depoze ant 45 ou 55 mil dola an kòb konsa nan minit ke l ap pale ansanm avè m nan la. M di l, Se pa menm yon kesyon de kòb, se yon kesyon de vi, donk ki sa k ap fèt. Men erezman tou, m te m te ensiste pou m te mande doktè lan kòman li konte e entèveni nan sitiyasyon an. Misye di m ke nan sa l wè la a, se yon posiblite ki genyen swa Kasumi mouri oubyen swa pitit la mouri. M di a! Si Humm pou gen kesyon pou oubyen kasumi mouri oubyen pitit la mouri banm fè kèk kout fil pou m asirem ke eske gon lòt kote ki ka bay tou lè 2 moun yo lavi e se a se moman map manman ap esplikem ke li vin ayiti se paske kòm se manman li el vini men Li pa vreman te gen anyen nan menl, merci pou sipò map bay yo, m di non, lavi moun konte avan tout bagay. Lè mwen fè kèk kout fil, e se a se moman la, mwen rele yon matant mwen, li dim ke, al nan tèl lopital, tèl lopital, petèt ke yap ba w lòt dyagnostik. Lè m rive nan lòt lopital la. Erezman m annik rive gen de moun ki te gentan konnen m alò ki wè ki ke se mwen, yo tou pran Kasumi yo antre nan sal ansanm avè l. Premye doktè lan ki te mande m ant 45 e 55 mil dola lan te di m ke te gen yon pikir ki te enpòtan pou Kasumi te pran paske poumon pitit la pot te gentan ap pot ko fèmen.

Yo di m ke fòk mwen gen san. Fòk mwen gen dis, fòk mwen gen dat. Erezman peyi a pa t nan sitiyasyon sa a lepòk. Li tout inè di maten m nan lari m ap chache san, m ap fè tout sa k posib pou m wè si e ka souni e bebe an ta ka sove. Lè m vin jwenn san m pot lopital la, yo di m bon, oke pa gen pwoblèm, yo pral gade kòman y ap fè entèvansyon an. Kòmsi lopital sa yo pat aksepte gason dòmi se sak fèm te oblije antre lakay mwen ankò. Le landmen yo dim ke kanmenm pitit la dwe sòti. Gon doktè ki banm garanti ke tou va byen se pase. Humm m pa pral di ke m konn sak rele tranche non men. Menm sò Kasumi te gen sou kabann nan, se kòm si se mwen ki t ap viv li paske m pa t ko ka imajine ke yon malè ta ka rive. Lè pitit, lè manman l rele m, manman l di m ke entèvansyon an byen pase, Kasumi sove, pitit sove. M kouri kite lakay mwen, menm rad ki te sou mwen pa t menm apwopriye pou m te pran lari. Se lè m antre nan yon makèt pou m al fè makèt pou m gentan pote lopital, se lè sa a m wè moun ap gade m dwòl, se lè sa a m reyalize ke rad sou mwen pa t ok. M di bon, sa pa t sa pa t yon pwoblèm paske m te vle ateri lopital la. Lè m rive lopital la, m pa t menm ka wè bebe an paske, m pa t menm ka ni wè l ni bebe an paske yo pa t dakò vizit nan lè sa a. Mwen, sa m ap di yo la, m vle ke nou konprann ke M ap di yo nan yon kontèks trè patikilye. Poukisa? Se paske gen yon pwen m vle fè. Kasumi di ke m se yon moun ki pa renmen moun. Si m pa t renmen moun, si n ap suiv mwen de kote m kòmanse a kote m rive la yo, m pa t, pa yon fwa m te menm poze Kasumi kesyon asavwa kès ki te papa pitit ou pa. Tout sa ki te enpòtan mwen se te ba l lavi avèk pitit la. Donk kòm pitit fin fèt, Kasumi gen lavi, rès bagay yo vin apre. Apre yon ti tan, li vin sot lopital, je me suis assuré pou jere lè frè tou etou etou etou. Epi manman vin di m konsa ke Kasumi pral li Kwadèboukè. mennen yo kwadèboukè e se la m vin reyalize ke Kasumi pral abite yon kote avèk pitit lan kote ke te deja nan espas lan ki te trè restren m pat menm wè kòman yo ta pral viv sa te manje kè m peu de tan aprè petèt aprè yon 5 ou 6 jou pitit la fin fèt li te ka nan minui yo rele m yo di m men pitit paka respire. M kite lakay mwen nan lè sa, m al Kwadèboukè, m al chèche pitit mwen mennen l lopital Lapè. San, m pa bezwen konn pou ki rezon pa paske m te estime ke m t ap fè yon byen, m pa t konnen paske petèt ke mwen menm si jodi a m kontinye ap viv, m pa konnen si se zèv sa yo ki pèmèt ke m la toujou. Donk, lè li sòti nan lopital la, Lè m mennen lopital la, yo jere sa, pitit vin santi li mye, bagay sa yo. Mwen mennen l lakay li ankò. Peu de tan apre, m pa tande l. Epi yon lè m di bon, ban m eseye rele li. Epi lè m rele l, se lè sa m ap konprann ke kote m te depoze l la, li pa ret la ankò. Lè mwen di l kote w ye bagay sa yo paske m te deja konn kòman sitiyasyon yo ye. Fè m konn kote w ye, si gen de bagay ke m ka ede w, m ap toujou ka ede w ladan. Le jou ke m pral konn kote ke Kasoumi ye avèk pitit la, dlo sot nan zye m paske m te estime ni Kasoumi, ni bebe a pa t merite yon bagay konsa. Kisa m fè? Mwen pran, mwen ale kanmenm mwen wè yo. Peu de tan apre m di Kasou men konsa pase, on fi k fin fè on pitit se pa la fin du monde, w ap rekòmanse aktivite w nòmalman, pòt studio a ouvè, w ap rekòmanse travay, nou rekòmanse frape. Lè n rekòmanse frape. Pitit la te toujou kote sou wout Malpas la, yon kote konsa l te ye, pitit la te toujou la. Epi gon bon jou m di l, m anvi wè pitit la, mennen m al wè l. Lè m al wè pitit la avè l, nan jan m wè sitiyasyon ye a, m tou di l ke la pa pou pitit la, n ap retire pitit la la. San l pat menm konnen menm. E se a se moman nou pran pitit la, m te prefere ke l te lakay mwen a pitit la tan ke m te wè l kote l te ye a. Nou ale. E pi, nou kontinye, toujou, m toujou kontinye ap sipòte li bagay sa yo, m fè se ki l fale fè pou le bebe. M gen yon bon zanmi m ke m chwazi pa site non l la. ki nan menm domèn ansanm avèm ki dim Snake pitit sa se pitit ou li ye wi brother ou paka fè tout sakrifis sa yo pou jodi a la pou pa pou pou nan finalite a ou pa pran pitit sa m di brother humm m renmen pitit la vreman tankou pwòp pitit mwen men m pa konnen ki reyaksyon. papa pitit la ap fè si m fè yon aksyon konsa. Se a se moman la m vin pale avè l m di l ke m konn sa sa vle di lè timoun leve san papa, èske m ka pran patènite timoun nan? Li te di m wi san zezite. E sa m pral di a la mwen vle ke tout moun la tande l byen Wi sans ezite sa m pat konn sak te dèyè l wi sans ezite sa se paske tou senpleman pitit sa ke map cheri a ke sa m pral di a m pat janm swete di l paske tout silans ke m te fè se te pou sa m te chwazi fè silans paske gonseri de bagay m pat vle pale men lè apre tout sa yo ke m fin fè ke se moun ke m pa renmen apre tout pakou sa yo se konsa mwen jwenn resiprosite a. Pitit sa ke li te aksepte lè m te di l map pran patènite a te di m wi san san reflechi a se paske tou senpleman, tou bònman e senpleman papa pitit la è de la menm famiy ke Kasoumi. Dayè yo siyen menm jan. Donk li pat chwazi bay pitit la pote non papa l jis paske pitit la ta pral pote menm non ansanm avè l e m pat konn sa. Donk. M espere ke nou konprann gravite sitiyasyon. Donk, pitit la, se san nul dout pou yon kouzen. Kanje pou kanje. Lè m vin konnen m poze l kesyon, li di m, wi, li pa t konnen, eksetera. M di, bon, ok, pa gen pwoblèm. J'assume. Kòm pitit la pa t bezwen nan tout sitiyasyon, tout bagay sa yo, M di Kasoumi ou konn sa k pase? Pitit sa, m ap cheri l, m ap renmen l, m ap fè tout sa k posib. Menm ma maman je veux pas vraiment qu'elle sache que l'enfant n'est pas de moi. M vle ke tout moun konnen ke pitit lan se pitit mwen. M di e, asire w ke nèg sa a, pa entèveni pou l gache avni ti pitit la pouki rezon paske lè li te fin fè pitit la lopital li rele mesye a midi di mesye a mwen akouche misye te dil konsa sil pa konn kote gen pon pou lal kouche ak pitit la epi se mwenk pa bon jodi a m pa konn si m pa konn si vreman nou pot atansyon pou n wè. De l'enfant que je parle. Se yon bebe ki adorab. M ba l tout lanmou ke m te ka genyen. Donk, n ap konprann ke si m pa t kouri depi lè sa a yo, si m te asime responsablite ki pa t pou mwen yo depi lè sa a yo, m pa kwè se jodi a m ta kouri. Martine konprann non. Sim pat sim tap asime responsabilite ki pat pou mwen yo depi o depa se pa jodi a m ta kouri. Bon brèf m prale egzakteman kote bagay lan pi kòse a. Lè pa egzanp ou mansyone ke m sòti nan lavi timoun. Pou enfòmasyon mwen m pa sòti nan lavi timoun non. M pa sòti nan lavi timoun. Lè Kasumi avè m relasyon nou vin fini, m te toujou pran responsablite de pè mwen. E m gen de prèv la ke m pral moutre nou. M te toujou pran tout responsablite m malgre relasyon an te kraze, m pa t janm di pitit pa pou mwen iks ou grèg, m pa t janm, dayè m pa t menm vle ke moun te konnen. E si se pa t skandal piblik sa yo ke Kasumi fè, menm paran m pa t ap konnen ke pitit pa pou mwen. Donk, kounya la, ki sa l fè? Lè relasyon an vin kraze, kòm tout moun te wè, se te bagay piblik ki te deja deyò, e nou konn sitiyasyon, nou konn sa k te pase, Mwen menm m pa pral antre nan entegrite fanm paske m konnen ke gen de moun k ap tann sa la. Non, m p ap rive la. Men m ap di tou senpleman ke mwen te toujou asire tout devwa de pè mwen. Kasumi ka di ke menm lè nou pa t nan relasyon ankò, m te toujou konn ap soti lakay mwen ale pote market lakay pou timoun li yo. Ou byen rankontran sa avè m kelkepò pou m jere sa m sipoze jere. Lekòl timoun yo, se te menm bagay. Lè kounye a, kòm nou pa nan yon relasyon ankò, Kasumi vin deside viv a sa manyè l, e se te dwa l, li fè sa l te vle, sa l te pi pito. Men timoun yo pa t gen anyen pou yo te vin wè a sa. Pou kouwone letou, ki sa l fè? Apre relasyon fin koupe, pou moun anivèsè, Nou pa t ansanm? M chita jou sa m ap tann yon grenn bagay. M ap tann ke li fè timoun yo pran yon telefòn pou di Bon anivèsè papa. M al dòmi, m pa janm jwenn sa. Men, sa pa t twò pwoblèm paske m konnen ke timoun yo, si sa te depann de yo, si yo te ka pran yon telefòn pou yo te rele m, yo t ap rele m mil e youn fwa. Donk, kòm li pa fèt e m vin konprann ke se yon bagay ke l pa t vle fè, m ret sou silans mwen. Kòm li di ke gen dezan ke m pa pran responsablite pitit mwen, nou pral konprann. Tou lè de timoun yo fèt an me. Uriel fèt nan debi me, Mickaël fèt nan fen mwa de me. Pou lanivèsè de Uriel, Mwen kòm jeneralman chak fèt timoun yo se toujou ansanm nou fete nou toujou fete ansanm nou toujou pase yon pakèt nou toujou pase bon moman ansanm epi sa se si n ap gade byen n ap wè ke Sou ekran la se Mickaël et moi et Uriel nou tap fete. Men se te nan yon espas prive paske a lepòk m pat nan lavi fi a ankò men sa pat anpeche ke m te m te toujou pran responsabilite de pè mwen m pase m pran timoun yo m fè l pou timoun yo ban mwen m sòti ansanm avè yo nou enjoy m fè tout sa m sipoze fè. Aprè mwen rele l lè m fin a timoun yo pou m pote timoun yo ba li. Kòm Uriel fèt nan menm mwa a Mickaël, Mickaël a eu à me dire papa ki lè ou menm an fèt kisa w fè ansanm w ap fè pou fèt mwen puiske tu as an fèt jodi a w sòti avè m tou men se te fèt Uriel e men menm kisa n ap fè. M di l tu n'as pas à t'inquiéter n ap fè yon bagay kanmenm cheri. Lè fèt Mickaël, mwen map planifye kòman kisa m pral fè Mickaël kòm surprise, kisa m wè sou um story Instagram Mickaël, tande byen sa m pral di nou an, tande byen sa m pral di nou an, m vle nou konprann e pou nou wè, men sa m pral wè. Chou Banm banm banm banm vire kamera a pou nou kab wè mye Men sa m pral wè ke Kasumi poste paske timoun nan poko menm ka an mezi pou li itilize Instagram Men sa m pral wè l poste sou Instagram li M pat swete pale de mesye an paske li pa gen ankenn atak dirèk ke l fè ansanm avè m paske M panse ke m te fè anpil bagay ki te pozitif, ki te itil li tou. Moun sa a n ap gade la ki tèt anba a, misye rele Jameson Cangé. Se ta dènye bagay ke m ta chwazi pale de li. Men kòm se mwen k pa bon, pou l'anniversaire de Mickaël, li poste sou story pitit la, misye epi l ekri Mageng. M di oh. Mwen screenshot li, m text li m di, sa m konprann lan e sa? Li reponn mwen l di m kisa w konprann? M di bon m ka rele l nouvote paske m pat kan wè bagay konsa deja. Puiske nan tout pwoblèm ki te ka genyen m pat janm te wè li te mete li te mete misye anndan bagay la. Li di m wi, sa m wè a se sa son nouvote, li fenk vini. Mezanmi ann serye. Di m Di m Si m Se mwen k fou ou kisa Aprè tout sa ki fèt yo Pou kòm rekonpans Se nèg sa a ki te voye w al kouche anba pon an Se nèg sa a ki pa t janm prezan nan lavi pitit la Ke ou chwazi Pandan map prepare pou mal sòti mal fete ansanm avèl pou chwazi pou poste sou paj pitit la. M di w kon sa pase, petèt ke se bon m te twò bon e petèt m pa konn si son foli li ta ka jan m ta ka rele l e se si gen de bagay ke nou wè ki fèt sou ki pale gen de bagay ki di an se ki me konsène se paske vu ma personne Li te konnen kategorikman m pap janm moute vin fè sa m ap fè la, paske si m t ap fè l, si volontèman m te vle fè l, m t ap fè l lontan deja. Kòm m te di tèt mwen ke li pi enpòtan pou m pwoteje timoun yo, m pap antre nan takotak sa. Mevy te pa janm reponn.